Ansyen prezidan peyi Etazini an Donald Trump reponn prezidan peyi Lafrans lan Emmanuel Macron ki mande avèk Ewòp pou ke yo menm yo kapab pa swiv Lèzetazini Damerik sou politik yo menm yo genyen anvè Taiwan. Nan yon antretyen sou Fox News, li reyaji kote li di ke Emmanuel Macron ap leche kil omològ chinwa Xi Jinping. Macron who is a friend of mine is over with China kissing his ass. Medam mesye map lage l an bon kreyòl an bon kreyòl ekskize m si mo a soti gwo Donald Trump di avèk Emmanuel Macron li ap niche bouda prezidan peyi lachin nan Xi Jinping medam mesye Se pa premye fwa Donald Trump ap fè kalite sòti sa yo. Nou sonje l te di ke Ayiti son tou, nou konnen, yon tou aa. Nou sonje kisa misye te di de Ayiti. Ebyen, nan yon reyaksyon apre deklarasyon Emmanuel Macron an, e Donald Trump reyaji medam mesye. Nou pral ba w plis detay. Yon videyo ki pibliye montre kòman. Yon sòlda ap dekapite yon lòt sòlda ak yon kouto. Aparamman, se ta va yon sòlda Wagner, men nou pa gen konfimasyon sa. E sòlda ki ta va ap dekapite a, ta va yon sòlda Ikrenyen. Prezidan peyi Ikrèn nan Volodymyr Zelensky, li denonse aksyon sa, yon egzekisyon ki ta va montre la Russie jan ke li menm li ye a. E l ta va kalifye Russe yo kòm des monstres. Medam, mesye, nou pral ba w plis enfòmasyon. M ap raple w, ou sou kanal pa w la Zen Imigran, kòm dabitid yon plèzi pou ke nou kapab enfòme w, yon plèzi pou ke n kapab pataje enfòmasyon ansanm avèk ou. Si w deja abone, mèsi, si w poko abone, m ap envite w fè sa kounya. Pa bliye kite yon like, Pataje videyo sa, di sa w panse nan espas kòmantè a, ankouraje travay sa nan fason pa w, yon fason pou ke nou kapab ale pi douvan. Medam, Mesye, ansyen prezidan peyi Etazini an, Donald Trump, li lage li konsa. E Macron, un ami, est avec la Chine, en train de lui lecher le cul. Medam, Mesye, Donald Trump lage l jan w tande l la. Yon deklarasyon ki fè anpil polemik yè ke mwen te pataje sa ansanm avèk ou, Emmanuel Macron fè yon deklarasyon ki lojik. Men, kòm li fè pati politik entèn, li deranje anpil peyi. M te deja eksplike ou yè, m pa prale retounen sou kèk bagay ke m te di. Medam, Mesye, men sa Emmanuel Macron te di.

Anpil lòt otorite nan lòt peyi an Ewòp reyaji, men se yon deklarasyon ki gen yon pa de verite ladan li. Men nou eksplike ti pwoblèm nan deja, medam mesye Lèzetazini Damerik, pwisans ke li menm li gen jodi a la, Ewòp jwe anpil ladan. Apèl. Macron an, Etazini konsidere l kòm yon menas. Kit sitwayen an opouvwa, kit li pa opouvwa, paske pou Etazini sa l ye jodi a la, yo bezwen Ewòp. E Ewòp jwe anpil. Jodi an la, sanksyon ke Lèzetazini Damerik jeneralman ap bay, si se pa t Ewòp, m garanti nou, nad marinad. Nad marinad. Si se sèlman Etazini Damerik ki te mete sanksyon sou yon peyi, epi peyi an sèlman koupe fache avèk Etazini, pa t gen Oksidan an ki fon blòk, ki mache dèyè l nan menm kontèks la, medam, mesye, n a dmarinad. Sètadi ke ou kapab konprann, lòske yon mesaj lanse pou di avèk Ewòp, atansyon, nou pa oblije ap swiv ajanda yon peyi toutan. Nou menm tou, a yon moman done nou dwe defann pwòp enterè nou. Sou sa ki gen rapò avèk Lachin, Taywann, Lèzetazini Damerik, nou pa gen dwa swiv Lèzetazini Damerik nan wout li a. Nou konstate ansyen prezidan Donald Trump, se vre li di Emmanuel Macron kòm yon zanmi, Yon zanmi se kòmsi Emmanuel Macron ta ap fè yon viraj hein, ap fè yon ti tourne pou al tonbe nan kan lachin, men mo ke li menm li anplwaye a, li vrèman, li vrèman pa bèl pou pale de yon prezidan. Donald Trump se vre se yon nèg ki, jan, jan nou wèl la, li montre konsa l ye, sa fè yon bon moman, lè lap pale, li di w bagay la dirèk, e pafwa li trè pale lèd, Pou pale de yon prezidan an fonksyon konsa, li pa ditou bèl jan Donald Trump lage l la. Remak enpòtan, se wè tou nan ki nivo sa fè yo mal. Paske trè souvan Lèzetazini Damerik lè l pral nan gè, lè l bezwen fè batay ekonomik, li bezwen Ewòp. E san Ewòp, Zanmim kafe etazini kou lakma. Youn nan pwen fò nan batay stratejik jeopolitik gè fwad Lèzetazini damerik souvan itilize li itilize ewòp nan kalite konfli sa yo. Di nou kapab konprann kibò Emmanuel Macron fon ti fouye dwèt li la. Men antouka Emmanuel Macron genyen ki dakò. Gen anpil tou ki pa dakò anndan kominote entènasyonal la. Medam mesye nou kite pati sa nou ale anndan peyi Ikrèn nan gen peyi Ikrèn nan genyen yon videyo ki sikile espesyalman sou telegram li montre yon solda ki pran yon kouto ki ap koupe kou yon yon lòt solda jan de imaj sa yo m pat kapab mete yo pou nou paske san tou sa li li ap bay kontni an menm pwoblèm map kite l jan nou wèl tou blan la. Ebyen, solda gen yon kamera kap filme, youn ap pale, lap koupe tèt li, epi youn di, e kòmsi yo ta pran tèt la mete nan yon sak voye bay kòmandan. Aparamman gen yon sitwayen ki di yon mo an Ris. E nan jilè viktim nan, moun tèt li ap koupe a, li ta va gen tridan peyi Ikrèn nan, ki idantifye ke li ta va genyen rapò avèk lame peyi Ikrèn nan. Genyen Larisi pa bò kote pa li, li di yo dwe ale verifye eske se pa yon mizansen. Eske se pa yon video ki monte, ki pibliye pou kapab montre koman la Russie ap komèt de krim de gè? Dmitry Peskov pale sou sa. Pa bò kote pa yo, yo dwe konfime reyèlman eske video a, Se yon video ki reyèl. Pou yo pa pran yon video ki ki trike medam mesye. Paske sa egziste avèk mond sinema. Anpil bagay posib. Montre yon nèg kap koupe kou yon nèg ki ki koupe tèt li epi ki kenbe tèt li. Son bagay izi pou sinema medam mesye. Li posib. Se sa k fè li enpotan pou kapab konfime eske video sa reyèlman bon. Men genyen prezidan peyi Ikrèn nan Volodymyr Zelensky.

La défaite de la terreur russe est nécessaire. Medam, mesye, nan videyo a, nan pati ke lap pale a, li denonse e montre Ris yo tou kòm yon mons. Men, la a, nou wè ke Volodymyr Zelensky, li mande le mond pou ke li kapab reaji, e kalite videyo sa yo pou li menm, se. nouvèl nòm nan ke Larisi vle etabli. Kèk aksyon kriyèl, aksyon ki tris, aksyon chokan, se sa ki ta va nouvèl nòm nan selon Volodymyr Zelenskyy e li egzije ke Larisi dwe pèdi. Yo dwe bat Larisi e li mande avèk tout moun tou lemond pou kapab reyaji. Medam, Mesye, N ap eseye pa bò kote pa nou tann de konfimasyon eske reyèlman se pa yon videyo ki trike, se yon videyo ki reyèl, si toutfwa genyen enfòmasyon ki konfime li n ap pataje li ansanm avèk ou, men sou pati sa nou rete yon ti jan flou. Kòm dabitid menm si se te Larisi, se t yon sòlda ris ki te fè l, yo t ap toujou denonse l, yo t ap di ke yo pa, ou konprann, yo t ap defann tèt yo. Yo tap toujou mande pou konfime video eske l bon. Ukraine pa bò kote pa li e li tap toujou akize la Russie. Menm si son montaj yap akize la Russie. Konsa tou si se pa yon montaj, medam mesye yo tap toujou akize la Russie. Men. Se ti pwoblèm sa jeneralman ki genyen nan jan de konfli ame sa yo avèk teknoloji a ki vrèman avanse. Ebyen se enfòmasyon sa yo m te vle pataje ansanm avèk ou, m ap envite w rete konekte avèk Zen Imigran nan aprè talè konsa pou yon lòt sòti.